Bonswa bonjou tout moun kòman nou ye se babosèl teknoloji ki antre lakay ou pou nouvèl videyo sa nan videyo sa nou pral di ou ke facebook konnen tout kote ou menm ou ale Sa nou pral montre w la se vrèman vrèman enpòtan, se vrèman enteresan. N ap di w sa, ou menm la ki renmen ap navige sou entènèt, kèlkeswa kote w ale an, sou YouTube, m pa konnen, Google Chrome, kèlkeswa kote w ale an, rechèch ke w fè a, ebyen m ap di w sa aswè a, m ap di w sa maten an, depandamman de lè ke w ye an, ebyen piske mwen menm aswè la, Donk ebyen se sak fè nou te sot di aswè a ebyen nap moutre w kòman ke yo konnen tout kote ou fè tout pakou ou ye ebyen tout sa ke ou menm wap swiv tout sa ke ou renmen ok nou pral moutre w sa la nou pral rezoud sa nou egzanp la trè trè trè trè trè rapid ok donk se Babocell teknoloji ki antre lakay ou donk pa bliye abòne ansanm avèk chanèl lan donk pou kapab swiv lòt videyo swa sou teknoloji reparasyon. Dekodaj telefòn selilè tout sa yo kòman pou dekode telefòn reset fè ayiti tout sa yo lojisyèl krak tout sa yo kew bezwen pou dekode telefòn ebyen chanèl sa se chanèl ke ou menm ou tap chèche a donk ebyen nap diw sa Facebook konnen tout kote ou ye ok donk kounya nap pran yon ti poz epi nap retounen. Bon retou, bon retou nan video a. Donk se jan ke nou te di an Facebook konnen tout kote ke ou menm ou ale yo, ebyen si w wè Facebook donk pa di w tèl jan fè tèl mannyè ebyen se li k pa vle. Ok la mwen sou sa ke nou rele chanèl YouTube la, sa se li menm la. Donk nou pral montre w ke sa n ap di an, kòman w ap sezi wè. sa ke nap diw lan ok donk ou menm aprè wap genyen ou menm pou al fè sa ke nap diw ok donk mwen sou YouTube la ok admeton ke mwen gen yon bagay ke mwen pa janm chèche ok mwen gen yon bagay ke mwen pa janm chèche la sou sou sou sou chanèl YouTube sa ok nou pral fè rechèch la ansanm avèk mwen map fè yon rechèch la.

M panse se bon sa l ta dwe ye la. Bon m fè rechèch la. M fè rechèch sa ki se Club Founol ok. Mwen vin sou YouTube mwen fè rechèch la ok. Mwen pa fè l sou Facebook. Ebyen ki sa ki pase? YouTube ap gade tout sa ke mwen fè a la, tout rechèch ke mwen fè a, tout sa ke mwen chèche, tout rezilta ke mwen jwenn ok. Humm orthoquid page web ok. Men la nou nan Tutorial.

Donk si w se yon antreprenè, ou gen biznis, e-commerce, tout sa yo, donk ou kapab itilize li, li vrèman enpòtan pou kreye yon paj de vant, donk kote ke moun yo kapab vini epi yo achte sou ClickFunnels la. Gen plizyè moun ki itilize l deja, gen moun ki pran plak ladan yo nan ClickFunnels, egzanp nèg Ti Kawòl lan, e gen lòt blan toujou ki pran sa yo rele plak ansanm avèk ClickFunnels. Donk nèg sa yo se moun ki gen biznis, ebyen yo pran plak ansanm avèk ClickFunnels paske yo fè plis ke 1 milyon dola, ok. Donk se plak Cleckfonol voye ba ou. Donk kounye a, mwen te fè rechèch sa a dènyèman. Ok, mwen fè rechèch sa a, e ou menm ou kapab li videyo sa a tou, ki sa Cleckfonol lan ye. Ebyen, aprè mwen fin fè rechèch sa a, mwen te aprann kòman pou kreye yon paj wèb, mwen wè sa atravè videyo a ki se Cleckfonol. Mwen rive sou Facebook an lagan. Mwen rive sou Facebook, ok, san ke mwen pa fè rechèch, pandan ke mwen rive sou Facebook. Paske ou konnen lè w fèk rive sou Facebook, ki sa k pase? Sa vle di la gen fil daktyalite sa vle di bagay ki fèk sot tonbe ki fèk pòs ki fèk pibliye pa de moun pa de pèsòn oubyen zanmi w tou sa oubyen paj oubyen gwoup ke w ap swiv ebyen y ap vini devan je w e konsa tou ou menm gen de bagay ki se sa nou rele enterè yo ok sant denterè yo ebyen facebook gentan kolekte w li gentan konnen kisa ke w ap chèche mwen vini mwen nèk biw sou kisa m al tonbe sou yon ad. ki re ki pase ki gen non klecfounoll ladann mwen trè sezi mwen trè etone mwen di oh kòman sa fè fèt donk mwen pat panse sa ankò ebyen dènyèman ankò la mwen sot fè yon ti rechèch sou youtube ankò mwen kot kle mwen ta aprann kòman pou fè yon bagay la donk ebyen mwen nèk rive sou youtube premyè bagay mwen wè se menm bagay la egzanp for example sim tap di ortho.

Simyòd lan donk ok si m ta di m klike sou li la donk mwen gade video an mwen fè yon ti tan mwen gade video an ebyen kisa k pase pandan ke ou fin gade l lan swa sou telefòn oubyen m pa konnen whatever ou sou òdinatè se menm peplp lan yn fwa ke ou fin gade l swa w like ou kòmante donk ou te ap gade l ebyen premye bagay ou fè Facebook gentan Kolekte done sa yo, li gen tan wè sant denterè. Lè n pale de sant denterè a, sa vle di ki sa ke w vle. Tankou la, si yon moun de dizay, dizay se yon sant denterè, grafik dizay, kreye logo, kreye sit wèb, dizay wèb, dizaynè, fotografè, sa yo gen pa, gen, gen rapò avèk sant denterè de grafik dizay. Pami sa yo, fotograf, fotografi, videyografi, donk pati sa yo gen sant denterè. Yo prèske nan menm kategori, yo prèske ale menm jan. Donk sa se sa ki sant de dega. Tankou yon moun ki nan pati sa n ta di la pa egzanp, for example tankou pwodui pou bebe, bay sa yo, sa yo se yon sant de dega tankou chache bebis, bay pou bebe, bay sa yo, sa yo se. ansanm de sant de trè ebyen yn fwa ke ou fin fè rechèch lan la ebyen kou ou rive sou Facebook map di w sa kategorikman ou menm ou mèt al fè rechèch lan e sa map di w lan wap wè l pandan ke ou fin fè rechèch ou fin gade règ video ebyen ou te gen dwa fin gade Jesifra sou YouTube oubyen Dezirab ebyen lè ou rive sou Facebook Facebook gentan kalkile done yo l gentan wè kisa sot gade sou YouTube kisa ki enterese w sa vle di sa li enterese w ebyen fini. baw li voyel parèt anba jew pandan kew jis refresh lan e gade ou gade ou wèl parèt anba jew san ke ou menm ou pat gentan fè rechèch lan kounya siw renmenl donk ou menm wap kontinye fè rechèch kontinye gade sou li e kontinye travay sou li donk se konsa ebyen facebook li menm li fè bagay yo se konsa facebook li gen kontwòl tout moun gen kontwòl kote wale Sou ki sa w al pase tan w, sou ki sa w al gade, ki rechèch ou fè, ebyen li kolekte done sa yo ansanm, ebyen li gen kontwòl yo, donk ou menm kounye a sa w renmen an, sa w bezwen an, l ap nèk gade, e gade w ap gade, w ap wè l parèt anba je w, se gade w ap gade, w ap wè li parèt anba nan fil daktyalite ke ou menm ou te genyen, ou te klike, ke ou menm ou sanzatann. jis parèt. Donk, se konsa, se konsa nou t ap montre w, nou t ap di w kote ke Facebook li konnen tout bagay ke w ap fè, tout kote w ale yo, tout rechèch ke w fè yo, tout sa ki enterese w yo, donk li konnen yo. Donk, si w wè pa m nan pa parèt la, se paske entènèt la on ti jan lan, donk malgre mwen frèch, donk mesaj oubyen fil daktyalite yo, yo pa monte la, ki fè ou pa wè youn nan sa yo ke m sot fè rechèch lan, yo parèt swa StreamYard oubyen ClickFunnels, donk ou menm lè w ap fè rechèch lan, Ebyen ou menm wa vini anba video an epi wa di nou Babo men sa ou te di nou an vrèman mwen wè sa li parèt vrèman e donk si ou ta al fè rechèch ba konnen video pòno oubyen kèlkeswa sa ou ta al fè sou youtube lan oubyen kèlkeswa sa ou te ale ou ta al di wal fè a ebyen facebook li gen kontwòl ou li gentan wè tout sa ou fè ebyen se konsa bagay lan li menm li ye le pèp ok donk nou te kontan pote ti video sa pou ou e si ti video sa li menm li te itil ou. Nap di w pa neglije abone ansanm avèk chanèl la, pataje videyo sa yo ansanm avèk lòt moun, fè yo rejwenn chanèl la yon fason pou yo kapab kontinye aprann ansanm avèk nou, yon fason pou yo kapab kontinye genyen bagay nan men yo, swa atravè teknoloji an oubyen kòman pou yo dekòde telefòn e fè yon bann bagay sou telefòn, itilize teknoloji an byen jan ke. yo menm yo ta dwe itilize la donk nap di tout moun la kenbe fèm kenbe la pa moli kenbe fèm kenbe la pa moli kontinye gade video kontinye kòmante kontinye share video ansanm avèk lòt zanmi w lòt frè w ou ta renmen donk pou yo menm tou aprann de video nou nap di w kenbe la pa lage babay a la pwochèn.